Mesi espesyalman polisye yo but m panse sa fè lontan m pa pale avèk nou m ret nan silans mwen but m panse se te pou yon bon rezon m te chwazi ret nan silans mwen mesye m panse li enpòtan fòk m pale avè nou jounen jodi an.
Sitiyasyon peyi Dayiti rann pèsòn pa ka rete de bwa kwaze. E pa gen moun ki kapab rete sou silans yo aprè tout sa k ap pase anndan peyi a. E jiskaprezan m ap pale ansanm avèk ou an, gen bagay k ap pase toujou e genyen ki nan wout k ap vini. Yon polisye ki te nan operasyon ki te fèt nan Vilaj Dedye a soti sou silans li pou l konseye polisye parèy li yo remèt zam, remèt materyèl yo pou retire kò yo nan kò polis lan an Ayiti. Poukisa? Daprè eksplikasyon ke l bay, li reyalize ke sa k ap fèt lan la gouvènman ayisyen an gen kontwòl sa k ap fèt lan. E sesi se yo menm ke misye akize kote ke li di pwoblèm nan la depi an 2004, Donk, fòk sa kapab rezoud. E si sa pa kapab rezoud, pa gen pèsòn ki dwe pran chimen Polis Nasyonal la pou di ke yo pral sèvi e pwoteje. Paske yo menm ki anndan, lavi yo pa pwoteje. E misye ale pi lwen pou l di ke tout vye zam sa yo ke bandi yo gen nan men yo, tout pwoblèm k ap konfwonte anndan peyi a, tout difikilte sa yo, leta ayisyen an enplike ladan yo. Ebyen, m pap fin di tout bagay, ann al tande misye k ap pale e konsa nou menm n ava konprann egzakteman sa misye ap di yo.
Paske jan bagay yo ap dewoule nan peyi a, jan nivo ensekirite ap dewoule, e se nou plis y ap bay pote chapo yo, e se nou k ap viktim. M panse fò yon polisye ta vrèman enbesil pou nou pa wè sa k ap fèt la. M pa benyen konn ki sa k pral gen aprè videyo a, paske m se yon polisye ki trè pèsekite, yo pèsekite m anpil. But, mesye, m p ap ba nou manti, e gran timoun nou ye, nou tout fè sant, nou pa idyo, nou pa enbesil, nou wè sa k ap pase a devan zye nou. Pandan se tan nèg yo byen konnen sa k ap fèt lan, mesye m panse fòk nou repanse bagay yon lòt jan. Paske nan mwens ke nan mwens ke yon jou nou pèdi plizyè polisye, nou pèdi chevalye, nou pèdi vennsetyèm palè nasyonal la, nou pèdi Deramo, nou pèdi Kadafi, meyè swat karayib la. e nou pèdi e patnè Polifon an 28 èm nan pwomosyon m nan e answit nou pèdi ti nonm latibonit la Wilgen Nonm mesye m panse l lè li tan pou nou konprann reyalite peyi a aranje nou mesye fè tout sa k posib pou nou chache yon lòt travay pou nou fè. An eseye bay nèg yo la polis yo. Paske sa kap fèt la nèg yo okouran byen de li. Leta achte blende ba nou epi l achte gwo zam bay bandi pou vin kraze blende yo ankò. Sa vle di sa son leta ki nètman sòt, ki pa konn sa lap regle. E m panse si nou gen bon sans nap wè sa kap fèt la. Peyi a gen yon sèl bandi. Peyi a gen yon sèl bandi. Li pa de bandi. Menm bandi ki anpeche lè pou nou te fè entèvansyon nan vilaj de Dye a. Alem pa vle di bandi nou gentan wè kiyès, nou gentan wè ki gwoup de moun. Menm bandi lè polisye yo fon entèvansyon pou yo defann tèt yo, ki chalè yo a, nou gentan wè ki bandi. Menm bandi ki di ke polisye yo pa gen dwa, se lòt ti mesye ki gen zam ilegal yo se yo ki gen dwa, polisye yo pa imen yo menm, nou gentan wè de kiyès map pale. Mesye m pap ba nou manti nou pa gen ankenn kouvèti. Nou mouri papi pa pakèt Nou mouri kou en chyen E lè n mouri se kèt yo fè pou antèman nou M pap ba nou manti pa gen anyen n ap defann ankò Paske n pa gen ankenn moun ki la pou defann nou Lòske nou viktim Se prizon yo ba nou Se vre yo voye nou al fini nan prizon Pou yo te ka kouche madanm nou Lè madanm nou ap fè demach pou mete nou deyò But Mes sincères condoléances avèk. fanmi tout polisye ki ale yo e m pap ba nou manti se te yon fyète pou m sèvi peyi m men m pa gen ankenn angouman pou m rete ankò paske m viv twòp mò m wè twòp moun ale devan m e anplis gad yon dènye bagay ki rive la kay batonye a yo fin tiye a malerezman pou polisye ki te anplas yo yo malchanse se yo menm ki al deplase daprè sa m aprann pou yo al fè yon ti gaz imajine w Gade kiyès yo bay bout chapo pou bagay ki pèdi yo. Polisye yo pran mete an izolman. Mesye m panse si nou gen bon sans fò nou wè kiyès kap alimante bagay yo. Mwen pa la pou m site non pyès moun. Men Ayiti gen twòp dwàn prive ki pa gen kontwòl kap antre zam. Nou gen nèg boujwa yo ki gen kontwòl peyi a nèt. Epi nou gen lòt moun ki di yo se dwa. Kisa sa yo? ki afebli nou, epi nou gen enstriksyon jeneral ki la tou senpleman pou koupe tèt nou met sou bouda nou san pa chache konnen anyen ditou. Kit nou gen rezon, kit nou pa gen rezon, yo jis jije. E enstriksyon jeneral sa a bokou nan yon bann polisye m konnen ki chwazi fè yon lòt chemen jounen jodi a, ki vin bandi. Paske nèg la konnen si l al enstriksyon jeneral, Pa gen lòt bagay k ap ret tann li ki pi gen rezon ki pi pa gen rezon. Pou nèg yo fè ti madanm yo plèzi, bòs yo plèzi, y ap pran nèg la yo mete l ann izolman. Sa vin rann yo fè nèg la mawon, yo vin fè nèg la pè desann. Pandansetan, yon polisye pa ta sipoze pè enspeksyon jeneral paske se yon seri de moun ki la pou voye je sou yo. Men malerezman menn, nèg la depi l al anba, bann ije, bann komisè gen tandans peze l. Yo fèl pè. Lè konsa. Nèg la te gentan fè metye de zam e avèl li viv. Li oblije chache yon lòt chemen. Ba la pou nou defann pyès moun. Men polisye yo li lè pou nou ouvè zye nou byen gran pou nou wè sa kap fèt la pou nou pa riske vi nou ankò. Paske lè nou mouri yo dedomaje fanmi nou 75 mil goud aprè pil monte desann li ka jwenn 75 mil goud la sou 2 zan. Si l son fanmi ki pa gen anyen menm nan men. Nou konn anpil polisye se kèt yo. fè pou yo k mante yo but mesye m pase desten nou nan men nou m pase video sa son video pou tèt ti video sa nèg yo ka deside chalèm tou paske son peyi konsal ye but mesye m pap ba nou manti pi nou dechide chalèm sa pap deranjem paske yo pa gen anyen map defann ankò but pa gen espwa m jis wè map viv se lèm leve m konnen m anvi. But e lèm pantan nan dòmi m wè ke m leve m di mèsi Bondye. Men nan nivo Ayiti rive la mesye bagay yo ale twò lwen. E ou pap janm jwenn moun baw lòd pou diw fè sa fè sa. E lèw ta deside jwenn yon ti lòd, nèg la tout sak pasel pou li menm e inisyativ pèsonèl li pap kouvri w. Antouka e ton fyète mesye. pou m te gen tout fou, tout rigè lè m te fèk antre nan lapolis pou m te sèvi peyi a. But, men aprè tout sa m fin swiv la, polisye ap mouri pa gen jistis, depi w pale pou yo mete w anba kòd an izolman nan enspeksyon jeneral, nèg yo vin pran nou yo afebli nou, yo afebli nou. M pa nan kont a pyès moun, men peyi a gen yon sèl e inik bagay ki afebli fòs peyi a. Nou tout konnen l, m pa bezwen site l. Se moun sa yo ki di lapolis pa gen dwa, se lòt yo ki gen dwa. But se moun sa yo ki ba w kou nan sa k ap pase jounen jodi a. Masak fèt dimanch Pak, lè lapolis deplwaye pou metrize gang, yo di lapolis pa gen dwa e masak lapolis pral fè. Men lè nou mouri, nou pa gen ankenn rekou. E kòmsi nou menm nou pa gen dwa, nou menm nou pa fè pati de imen. But mesye, ouvè je nou byen gran. Pa kite moun k ap mete. devan pou al fè nou al fè makak e tchye yap voye al tchye nou yo konnen nap vini lè konsa lèm resevwa lòd la yo zmay nou son chèk 19832 goud nal defann pa gen enterè pou nan fè tèt cho ankò dèyè kòb nou pa vini pou yon ane 1800 dola nou pa gen enterè pou nan fè tèt cho ankò pa gen espwa pa gen espwa e mpoko wè espwa sou chwazi al mouri pou lapolis e ou menm. Kondoleyans avèk tout moun ki ale deja yo, avèk fanmi yo, pitit sòl. Sa k repoze repoze anpè. Fenton, Jiwon, Oska, e.

Misye te yon lè. Sa ap chanje. Epi misye te yon lè tou. Ayiti ap gen leta. Epi misye te yon lè tou. Yo ap voye nou labatwa.